Tout moun ap regle afè pa yo. Pa okipe moun kap mete w devan pou regle koz pèsonèl yo pou yo, pi devan se ou kap wè l, ou menm, fanmi w, madanm ou, pitit ou, e nou kap wè l. Sa kap fèt, sa kap fèt fanatik mwen yo. Depi nou tande vwa sa nou tou wè se pale de li. Ebyen jodi a nou vin pale w de Tony Mix. Deja nou konnen Tony Mix ap fè anpil yit nan moman sa, kote li vini ak yon live chak dimanch ke fanatik li yo renmen anpil ki se live chè a. Men avan nou antre twò lwen, nap envite ou abòne chanèl la pou toujou rete konekte avèk nou. Li pap peri, li pap peri, li pap peri, yeah Ayiti.

Pa egzanp, Tony Mix lave lè a, Tony Mix se voup voup! Epi li toujou pote anpil bèl konsèy pou fanatik li yo tou. Ebyen, m ap envite ou gade anpe bèl konsèy Tony Mix toujou pote pou fanatik li yo. Ann ale! M toujou ba nou konsèy yo, e si n vle pran yo tou? Ok! Tande, ou wè moun ki pa renmen w yo, yo p ap janm renmen w. Jamè! Kit sa w fè, y ap ba w defo kanmenm. Sispann pran tan w pou ap kreye de bagay pou w fè moun ki pa renmen w yo plezi. Tan w ap pèdi. Moun nan pa renmen w, ou pa ret sou li. Li pa ret sou ou, ou pa ret sou li tou. That's it. Moun ki vle mache avè w la, ann ale devan. Ok? So, bagay konsa li ye. Ou avè m, m avè w. Ou pa avè m, al anba. Lòt bagay ankò, wè vi an, toujou gen bagay ou konn fè ladan l pou moun toujou gen bezwen. M toujou di nou sa. Ok? Sou jèn yo. Sispann di a entèl rive map rive tou non. Depi jodi a motive w, aktive w. Se chwa bagay ou konn fè, m pa konn sa w pral fè a. Lè w gen yon ti tan lib, al aprann genbe yon kamera, al aprann fè foto, al aprann fèmen yon konpitè. Ou pa ka jwenn jodi a la, ou pa konn kije pou shutdown yon konpitè. La jenès, m ap kontinye di nou menm bagay la chak jou, toujou chache yon bagay ou konn fè nan vi sa pou moun toujou gen bezwen w. Nan tan lib ou, al aprann kenbe yon kamera, al aprann, al nan videyografi, al nan mekanik, l ap itil ou demen, ou pa janm konn kote w ap tonbe. Wè mwen menm Tony Mix, kote m kouche la, tout sa m bezwen vin jwenn mwen gratis, paske m gen yon bagay m konn fè. Ok so travay bay tèt nou direksyon menm lè peyi a pa bon ou konprann menm lè peyi a pa bon demele gyèt nou bay tèt nou direksyon fon jan kanmenm nou konn fon bagay si se machin nou konn siye siye l byen ou konprann nenpòt sa w ap fè a fè l byen wè kote m kouche a la tout sa m bezwen vin jwenn mwen bizou. Tout moun ap regle afè pa yo. Pa okipe moun kap mete w devan pou regle koz pèsonèl yo pou yo, pi devan se ou kap wèl, ou menm, fanmi w, madanm ou, pitit ou, e nou kap wèl, regle afè pa w, sa kap bon pou ou, tekè biznis ou, tout moun ap byen pase nan sans pa yo. Kite yo mete w devan, fè makak, e ou kap wèl tande, ale. Sam te vle di ou menm kap fè live menm lè wap fon live ou gen 10 moun kap gade w pa dekouraje non paske m sonje yon lè mwen menm m pat menm gen 2 moun ki tap gade m menm pa al wè Tony mix non kap fè 31 mil moun nan live pou di a Tony fè 31 mil mwen menm m gen 10 moun m pap fè l non non non. Pa janm fè sa. 10 moun ou gen an kontante, e 10 moun pa ou. Menm lè ou gen 2 moun, e 2 moun pa ou. Menm lè mwen menm mwen gen nenpòt 30, 40 mil moun, se 30, 40 mil moun pa m. Travay pou gen pa ou. Pa gade sou entèl ki plen moun. Non, non, pa janm fè sa. Menm lè ou ap fè ti live ou gen 2 moun, 10 moun, 100 moun, kontante ou de moun ou yo, ba yo plezi. Fè kè yo kontan nan moman. Pa dekouraje paske ou menm gen yon pil moun ou pa genyen ok. One love sa trè enpòtan alright. Renmenw kelkeswa moun ki bò kote w la depi kel paka itil ou anyen metel de kote chache yon moun ki ka edew reflechi paske pa pèdi tan nan vi sa vi sa pa gen pèdi tan bann fanm krèy fanm pil fanm pakèt fanm depi fanm lan paka itil ou anyen pou fè kòb metel sou kote Bagay sa yo se pou yon moman yo ye, jere laviw demen si Dye ve, lè w kanpe, paske e pa tout tan wap kapab kanpe sou 2 pye w. Why mèsi paskew te gen pasyans pou te gad video a. Si w renmen video a pa neglije bal yon like epi abone avek chanel la pou plis video. Mèsi. Tchaw tchaw.